Pandan otorite yo vin arete Jan, yo jwenn li ak Jak ki se ti frè l. Yo arete tou de. Lè manman mesye yo wè sa, li pete kriye. Chèf la pase dèyè, li menote madanm nan, epi l di, Se menm kò vòlè a nou ye. Avan l al ak toulètwa. Men ki sa lalwa di nan sa? Byenvini nan ribrik Dwa pou chanjman an ak Mousseline Dominique. Jodi a, nou pral pale de responsabilite penal. Lalwa di, responsabilite penal se obligasyon yon moun genyen Pou l reponn devan lajistis lè li komèt yon aksyon oswa lè li adopte yon konpòtman lalwa pini. Lè yon moun fè yon move zak, nou gen tandans di imedyatman li koupab. Men nan dwa, bagay yo pa tèlman senp konsa. Poukisa? Nan dwa penal, gen yon prensip ki gide tout sistèm nan. Yo rele li, Nullum crimen nulla poena sine lege. Se yon prensip fondamantal ki vle di san lwa, pa ka gen krim, e si pa gen krim, pa ka gen pinisyon. Sa montre nou, yon zak yon moun komèt, pa sifi pou pini moun sa. Fòk lalwa te deja prevwa zak sa a, kòm yon aksyon li pini. Men menm si lalwa prevwa zak sa tou, sa pa sifi toujou pou pini yon moun, Oswa angaje responsabilite penal moun sa a. Pou yon moun angaje responsabilite penal li, fòk twa eleman reyini ansanm. Premyèman, gen eleman legal la, kote zak la dwe deja ekri nan yon lwa kòm yon zak enkrimine. Si lalwa pa prevwa l, yo pa ka pini l. Dezyèmman, gen eleman materyèl la, ki se zak la menm, ki kapab yon aksyon oswa yon konpòtman akize a afiche. E twazyèmman, gen eleman moral la. Sa vle di, moun nan dwe aji ak konsyans li, ak volonte l, oswa ak entansyon pou l te nui. E se lè twa eleman sa yo reyini ansanm responsabilite penal la ka egziste. Kounya ann antre nan reyalite a. Ann Ayiti, nou konn wè lè lapolis vin arete yon moun, yo konn pafwa arete l ak moun yo jwenn ki tou nan antouraj li a. Tankou jan pwovèb la di li a, sa w frekante, se l ou ye. Ebyen, lalwa di nou li pa nan emosyon li menm. Responsabilite penal la pèsonèl. Sa vle di, chak moun responsab de pwòp aksyon li poze. Se poutèt sa, an pratik, lajistis pa ta dwe baze sou sispisyon oswa sou presyon sosyal pou ranpli misyon l. Li dwe baze sou bonjan envestigasyon, prèv, ak respè pou dwa moun ki akize a. Nan yon dosye penal, se pa paske yon moun te la oswa li te pre zak la ki fè li otomatikman koupab. Lalwa mande pou yo demontre ak presizyon ki sa moun nan fè egzakteman, ki wòl li te jwe tankou aktè, epi ki jan aksyon li te konekte ak move zak la. ki jan l te kontribye pou reyalizasyon zak sa a e ki jan l pataje tou pou zak sa a pa t rive fèt. San eleman sa yo, pa gen baz legal pou kondanasyon. Donk, lapolis pa ka vin arete Jan, yo pa jwenn Jan, pou yo pran Jak, oubyen pou yo pran toude. Se sa k fè, sa vin enpòtan anpil pou nou konnen e konprann nan sosyete nou an, sitou nan kontèks kote presyon piblik ak rimè ak sitiyasyon ensekirite ap ravaje. Paske, se la erè jidisyè yo fèt pi fasil. Se poutèt sa, dwa penal la mete gwo baryè pou pwoteje moun kont enjistis. E nou menm bò kote pa nou nan Dwa pou Chanjman, Nou pote limyè a pou ou pou ede w konnen dwa w epi revandike yo pou yo sispann pase yo anba pye. E si nou aksepte yo pini yon moun nan plas yon lòt, menm an silans, n ap aksepte yon sosyete kote laperèz pral ranplase lalwa. Bwa kale! Epitou, konbyen moun ki viktim paske yon pwòch yo te nan vye koze? Jodi a se fanmi yon lòt moun, demen li ka pa w la tou. Ou dwe toujou sonje, responsabilite penal la, li pèsonèl. Li pa yon eritaj, li pa ka transfere, li pa ka pataje.